Koman nou ye la fanatik mwen yo Koman nou leve maten an la Fanatik brezil mwen yo koman nou ye Koman nou leve maten an Hein Koman jwèt la ye Tene yo pou nou Nwit nou Eeh fanatik brezil mwen yo kòman nou ye kòman nwit lan te ye kòman nou leve kòman sa ye pou nou nou anfòm ah m panse nou pa byen m konnen nwit nou pa ok nwit nou pa byen nwit nou pa anfòm apre sa sa k regle menm oh. Ape sa sak regle menm. Humm sa nou regle. Kèm fèm mal wi. Li gaga. Nit nou anfòm, twonpèt nou anfòm. Nap pran twonpèt. Nap pran drapo. Nap pran gòl. Mwen di nou sa deja kalme nou paske se fanatik nou ye ok nou pat ka al jwe avèk ekip lè nou se fanatik nou pa anfas avèk ekip nou jis rete dèyè nou felisite sak fèt la non nou cho pou nou al jwe avèk ekip nou. Hein nou cho pou nou al jwe avèk ekip nou e m pale nou ret nan limit nou sinon nap mouri gwo kè kòm nou pa pral jwe anfas yo ankò nou pa pral jwe kòm nou pa pral jwe anfas Brezil ankò men Nou rete nan limit nou nou tande Rete nan limit nou Mwen vin gade bout Boul la brezil mezanmi Koun ya m bral pran avyon Bali la peyi boul fini Ok Gade yon seri de bèl ti chapo. Bèl ti chapo Brazil. Yo pa chè non. Yon disras wi. Oh ma, bon gade si gen mayo la. Petèt mayo yo a yon pri. Mwen yon dro mayo la ka la. Tem camiseta? Thank you. Eh? Thank you.

Ok. M depase nan espès chinwa yo. Gade bèl chapo. M dwe yon mayo la m pral gade mwen si m pa jwenn mayo a pou ti fi m nan. Na bwase boul. Na bwase boul. Ay. Lè m di nou m te santi m tris yè an, fòk nou pa ta imajine kòman m santi m yè. Fòk nou pa ta imajine kòman m te yè pou nou. Paske gen yon bagay ki di lè nou moute dlo an wo y ap desann nou. M konnen nou pral jure m nan kòmantè a wi. Men e reyalite a m ap pale. Pase nou te pouse nou pouse kò nou twòp. Nou pale grimas twòp. Manbo, bòkò, pastè, masonlòj. Tout ap fè degre poukisa pou ayiti gen pou ayiti gen pou ayiti gen gade kòman peyi nou ap soufri avèk yon seri de pwoblèm mizè kalamite soufrans tout tip de pwoblèm ki gen nan peyi nou yonn nan moun sa yo tap fè degre a pa itilize yon taktik. Pral itilize yon taktik pou yo wè kòman yo ka ede peyi a jwenn yon solisyon, pou yo wè kòman jenès peyi a ka rete nan peyi a, pou yo travay, pou yo anrichi sa ki gen anndan peyi a. pou yo travay pou yo avanse avèk ekonomi peyi a, pou yo kreye lekòl, inivèsite, biznis, anpil anpil de bagay, menm jan avèk yon pakèt ti jèn, menm jan avèk yon pakèt bann ti jèn nan peyi etranje k ap fè efò. Fò hein ta fè efò pou yo wè kòman peyi yo ta ta vanse gade wè yon seri de ti jèn fi wè m devan biznis la m devan biznis la se yon pakèt bann ti jèn kap fè yo ok ki kreye pwòp biznis yo yap fè san yo pa anmerde zòrèy moun san yo pa nwi pèsonalite. Pyès moun Ayiti te ka fè l tout kote. Poukisa? An yon pakèt ti jèn, ti jèn sa yo, plis laj ke yo ka gen se ventan, vennsenkan. Gen ki poko menm nan trantèn. Y ap goumen pou yo avansman peyi yo. Nou menm n ap fè grimas epi nou. Y ap fè grimas epi tou yo y ap pwopòz degre. Depi yo tande yon bagay ap fèt, e lè sa yo tout te mete de kòs degre yo deyò, vin fè grimas nan figi moun. Vin fè grimas nan figi moun. Men, anfen, pwoblèm nan pa pwoblèm oken lòt moun. Wi, m te kontan, m t ap kontan pou Ayiti antre nan final koup di mond, pou Ayiti te fè pati. Ti final koup du mond men nou pa merite l ok nou pa merite l paske nou pa konn sa nou ta pral fè avèk kòb yo tap ba nou an kòb yo ta pral ba nou an nou pa konn sa nou ta pral fè avèk l wi nou pa nou pa konn sa nou ta pral fè avèk kòb sa yo ta pral ba nou an paske kòb sa e pa anyen epi yo pa ta pral kreye yon lopital e menm si yo te kreye yon lopital ansanm avèk li menm si yo te kreye yon lopital ansanm avèk li talè konsa w tap wè yo kraze lopital sa. Talè konsa ou tap wè yo mete dife ladan yo demolil Aldi ke nou rete nou sipòte ekip nou jann konn abitye fèl la epi lapè anmerde zòrèy lemond pa anmerde zòrèy lemond kite peyi kap panse pou tèt yo avanse nou menm nou pap panse pou tèt nou e nan ekraze nap panse poun kraze an gade sim jwenn yon vye mayo pot pou timoun mwen yo la.

pa devan pou moutre nou la bonte de sa la bote de brezil de sa an koman bote brezil ye la bote de brezil an gen mwen zanm sa e la bote de brezil

Oh que les amours, la beauté de ça, le goût de ça. Mwen mwen bezwen dan la m pase. Ti zon, bwa isi sa la sanble avèk e. E rout anba lavil yo wi. Mwen wonè lè moun yap mache anba lavil yo pa kèk ti kay. E konsa bò isi a lap sanble. Men si yo te kenbel konsa yo te fèl dijan pwòp menm jan moun sa yo fèl pwòp la. Anfen. Telman pwòp. Anfen.

Ay rèza oh. Ah, mwen de terminal la pou mwen la kan mwen. Pou mwen pran bus pou mwen la kan mwen. Kon mwen terminal fèt. E lèm dan la tout pou mwen vini. Yo antre yo pran bus. Tout kodo prale.